Antanke gwo janwobè, gwo je wòm, nèg andeyò, gwo pat, gwo soulye, se pa maryaj sa pou m rete, men pito se yon kado espesyal m pote pou ex an. Mè frè, aksyon! Bòn vi ade.
Ok pwiske mesye a pa rete maryaj la se kado l pote nap kontinye kote ano yo.
James! James mon amour! Mi amor! Baby, sa w fè konsa cheri? Ou sèlman parèt ou pa menm rete pou nou pale w ale. Ale, baby?
Kiyès ki baby a? Ou ta pran yon nèg tankou m pou w ta di m s on baby? A non, ma cheri, pran gwo nèg tankou m pou m ta sanble ak on baby? Non, cheri, sa w ap di konsa? Se pa baby m ou ye, se pa nonm mwen ou ye. Enh baby ou wè lèm te diw konsa nou konekte a ou wè se vre wi Bondye toujou voye yon sou chemim depi m an danje ou annik parèt baby jem klè wi se Bondye k voye w pou mwen wi cheri. Nan Fanmi jem gen ba ou pa dim ou ta dim se ou k Jezi Kris la Bon baby se Bondye k voye w pou li e lèm wè Jezi Kris la vre talè ou di mwen k vin ouvri je w e ou tap dòmi nan legliz la. Mwen pa dòmi cheri se kòmsi m pat gen bon sans anm sou mwen baby nèg la nan maji m fenk Ou rann mwen kont se nan maji pranm la wi. Nan maji? Wi cheri, ou panse janm renmen w sa, ou panse m ta bay kite w? M avale mizè nou pase ansanm hein. Pou kote nou soti. Ou panse m te ka kite w konsa cheri? Ebyen egzakteman, si pou w pran nan maji se mwen k pran w nan maji, se pa nèg la. Pase m pa ka konprann, si nou pase tout mizè sa yo ansanm. Nou bat vye dlo an nou pou nou fè bè ansanm Imajine w m vann tout ti sa m te genyen Ti bèf, ti kabrit, ti poul, ti zantolan Tout sa m te genyen, tout ti zannimo nèt Pou m gade si m a fè w aprann bay la nan inivèsite a Pèt la itil fanmiy lan Kounye a jodi a se sa w remèt mwen Kounye a w ap di m se nan maji nèg pou Se pa mechan w mechan Kenny frè m M vann depi se ti bannann m gen nan jaden M konn doulè yo monchè m konn bay yo Ou mèt wè ti kiyès la poko lèt poko sot nan nen an Depi fè tchuiip. M vann li, mwen menm ki mete l sou tèt anmay nan mache pou m vann li, pou m voye lajan bay manzè wi. Kounye a la, lè m ap atann w ap vini pou w vin ede fanmi an, fwaye a, se sa w remèt mwen, kounye a w ap marye, m pa konnen, kounye a w ap di m se nan maji yo bon. Machè tanpri souple, retounen al jwenn mawon w. Se pa maryaj m te vin kraze. M dou sa deja. Retounen al jwenn mari w pou w marye. S on kado m pot pou ou. Ay pran kado w. Ki sòt kado a?
Sa s on kado ye cheri? Yon sèkèy li ye wi w di kado a. Oh.
Se nou wi ki te pot kado a. Bon e nou konn nou konn bay la tou. Ale, se pa ou k pou di nou kisa l ye. Sa se l ap di. Talè, talè.
Bon ou di misye se non bon. Bon konbyen non pou w gen? Bon sèl nou m gen sa skebèk sa se nan maji li pran m sèl sèl ou m gen cheri Ebon pa konn gato lo zo sa menm Epi please mon amour padone moi pa okipe yo cheri padone mwen vin pa okipe yo Padone moi padone Anne Cheri padone Anne tande nèg pa okipe manman ak Rena sa ka vin ba w pawòl dayè si manzè te renmen w Li pa travay marye san w pa konnen. Alèz monchè. Epi nou wè ki nèg li pran? Se nèg inivèsite, nèg bank. Nèg gwo poto wi.
Èske w ansanble ak nèg sa yo?
Alto. Nèg kap al mete l chita nan djòb kote l ap friz. Nèg ki gen djip friz. Ou wè nèg sa yo se kanmarad w? E sa menm? On vye nèg tankou m ou panse li ta bay pran men. Malgre m s on nèg kòmsi m pa twò kraze tou non.
Men kanmenm m pa nivo w. Se tè nou konn plante nap al kontinye plante tè. Egzakteman! M gintan pa sanble w. Sa vle di yon nèg men di tankou m, men an m di tankou se Miray Jeriko, ou pa tap ka, m pa tap ka siye kajou ba w, se nèg bank. Tanpri souple, pa manyen m. Retounen al jwenn mawon mwen, souple. S on kado m pot ba w. Ou wè la, lè gwo bouwo w la vin la, m pa vle pou bouwo krab w la vin leve men sou mwen la. Al jwenn mari w. Al jwenn mari w.

Kounya la ou ta renmen mouri ou pa moun non sa vle di ou dim pou may kontinye marye pandan se tan ou wè nèg la vin ak yon sèkèy vin pote pou mwen se mouri vle mouri wi ou dim kontinye marye m pap marye ankò ebyen pa gen pwoblèm sa vle di li envesti nan ou menm mwen m pa envesti nan ou menm ebyen nèg la e nèg andeyò yo pa wè li ka touyem kòman pou pou tèt lajan yo m bray mouri mwen menm lajan yo pa ase lajan m yo m pap pèdi yo nap marye kanmenm. Sa mansa la sou yo pap pedi yo a. Nou pa marye jodi, nou pa marye demen, nap marye 3 me.
Kisa? Balon an nan pye w, wa degaje w, map tann repons ou.
Kisa?